Movèz nouvèl pou tout moun ki te gen entansyon rantre nan peyi Etazini atravè fwontyè ke yo pataje ak Meksik la la a, Joe Biden voye yon mesaj klè an bon kreyòl ki di, Pa vini. Nou sonje ke, depi lè l te fenk eli a, Joe Biden te gen yon lòt diskou, men rapid vit la, diskou la li chanje. Ki sa k fè sa dapre ou menm? Èske se dezòd? Èske se paske moun yo twòp sou fwontyè la? Pran san w non. Ralonj chèz, apiye w, anndan videyo sa a, mwen vin fè limyè ki gen rapò ak sijè sa pou ou. Gwo bonjou, gwo bonswa, bèl madam, bèl mesye, kouman nou ye? Ne venez pas! an fransè, an bon kreyòl, Pa vini. Se sa ke Joe Biden li te voye kòm mesaj bay migran yo ki sou fwontyè la k ap tann pou yo rantre de fason ilegal nan peyi Etazini nan kad yon entèvyou an eksklizivite ke Joe Biden li t ap bay sou ABC. Lè l te fenk eli, li te sispann kesyon voye moun ki an sitiyasyon iregilyè lakay yo e vini ak pwogram pou ap pèmèt moun sa yo entegre sosyete amerikèn nan. Rapid vit, diskou la li chanje. Kisa ki dèyè diskou sa k chanje rapid vit la? Alejandro Mayorkas, ki se Ministre Sekirite Enteryè nan peyi Etazini, yè, devan yon komisyon palmantè, li asire ke fwontyè la gen ase sekirite e y ap fè tout sa ki depan de yo pou anpeche moun rantre. Joe Biden te ale nan menm sans lan lè l te fè konnen avèk chèn ABC, Mwen tande ke yo di mwen se yon bon moun. Se pa vre. Pa pran chans pa vini. An palan de fwontyè la ke migran sa yo ap tann la a, se kòm si ta di yo ap tann yon fe vè epi yo menm pou yo rantre nan peyi Etazini. Swit ak laksism sa a ke parleman nan peyi Etazini konprann ki ta gen ant nouvo gouvèneman sa a e migran yo, yo oblije la a ap met presyon sou nouvo gouvèneman an paske pou yo, politik migratwa Joe Biden ki parèt la nètman diferant pa rapò ak sa Donald Trump li te genyen, li pa p bon an oken ka pou peyi Etazini. Deja, pou palmantè yo, Etazini ap krake ak yon maladi. Kite moun rantre de tout pa pral vle di ki sa kapab gen posiblite pou kesyon maladi sa li ogmante. Dezyèmman, Avèk politik migratwa sa a, selon palmantè yo, moun k ap vann ti poud blanch, les cartels, nan peyi Meksik, sa l pral ranje koze yo, yo pral gen posibilite pou yo rantre nan peyi Etazini pi fasil ak kesyon ti poud blanch. Nan sans sa la a, y ap mete presyon sou gouvèneman Joe Biden nan ki bat yon rekò. Pa t janm gen otan de migran ki poze yo sou fwontyè a la ap tann pou yo rantre nan peyi Etazini. Nan sans sa a, jan Ameriken toujou renmen di l, America First, se vre kapab gen yon amelyorasyon pa rapò ak politik yon prezidan, men m garanti w se ap toujou Ameriken an avan, Ameriken an aprè. Donk, si se pa Joe Biden, li te gen entansyon la, gen yon politik diferant pa rapò ak Joe Biden, nan sa gen a wè ak kesyon migrasyon, bagay la pap osi fasil, paske Ameriken an, l ap toulere tèt li avan. Moun ap pèdi travay, maladi ap ogmante, moun ap mouri, moun ap trape l tout la sent jounen. Donk, si Ameriken pa konfòtab lakay li, li pa ka envite w menm pou w vin dòmi. Nan sans sa la a, anpil presyon. Diskou w la, li chanje kèlkeswa moun si w ta gen entansyon al nan peyi Etazini de fason ilegal, Joe Biden la sou presyon di nou li pa bon moun nou panse a, silvouplè nou pa menm panse vini. Pou konbyen tan sa li pral dire nou pa konnen. N ap raple pou w ke Mwad fevriye pase a, se 100 mil migran ke yo te arete sou fwontyè la, donk granmoun melanje ak timoun. 100 mil, sa k pat janm fèt, e kantite moun la k ap tann la sou fwontyè la, li se yon rekò istorik, pat janm gen otan de migran k ap tann konsa pou antre nan peyi Etazini de fason ilegal. Antouka, bagay yo melanje, diskou w la, li chanje, fè anpil prekosyon, pa menm pran chans, daprè sa Joe Biden li fè konnen, nouvèl yo, yo pa dous ditou.